Èske ou konnen ki sa batèm ye? Randevou ak listwa pou nou dekouvri ansanm ki sa batèm li menm li ye. Se yon mo ke kretyen yo pale anpil sou diferant fòm. Men, lè n panse e konprann tèm sa, mo sa ki se batèm nan, Ebyen nou vle fè yon ti pale de li e pou n mete gran piblik la an konesans ansanm avèk mo sa ki se batèm. Videyo jodi an li ap yon ti jan long men m espere ke nou pran tan nou, nou pran san nou e nou pran le swen tou pou nou gade videyo sa jiska lafen. Avan nou antre nan videyo a, nap mandew ou menm si w potko abòne ansanm avèk chanèl lan pou w abòne ansanm avèk chanèl lan. Yon fason pou w pa rate oken videyo nan videyo ke nap poste yo. E pa bliye peze klòch notifikasyon an. Batèm, anpil kretyen sou diferant fòm pale de li. Men ann wè ansanm ki sa batèm nan li menm li ye. E ou menm k ap gade videyo sa, nan panse pa w, kòman w konprann e kòman w defini mo sa ki se batèm? Batèm ke labib an jeneral ap pale a, li soti nan yon mo laten ki se baptisma, ki vle di plonje nan yon likid. Nan yon lòt tèm, nou kapab jwenn vèb sa ki se imèje. Imèje ki se plonje. Nan ansyen testaman, plizyè kote montre ke dlo gen yon valè senbolik. Se vre. Anpil biyolojis di ke dlo se lavi. Pa gen moun nan mond lan ki kab dim ke l kapab viv san dlo. Tout bagay ki egziste yo bezwen dlo pou yo. foksyone. Lòm an jeneral pa kapab viv san dlo. Sa fè nou konprann ke dlo ki enpòtans li ke l genyen nan lemond. Ebyen menm jan nou wè dlo gen enpòtans nan mond lan, ebyen nan labib tou dlo li genyen anpil enpòtans. Nou pral wè kèk tèks ansanm nan Ansyen Testaman pou montre ke nan kilti pèp ebrayik lan, kòman ke yo te wè ki enpòtans dlo te gen pou yo. Nan Levitik 16 vèsè 24, Arawon se li menm ki te chaje kòm e

pou li te kapab al ofri um, olokos boule sou lotèl nan bay Bondye, li te dwe lave men li avèk dlo. Nan Nonb 19 vèsè 9, yo montre dlo Se tankou yon sòt de pirifikasyon. Lòske ou itilize dlo pou fè yon bagaj, ebyen eh nan ansyen testaman nou wè dlo an li te senbolize.

Twa batèm diferan men an un mo ki se yon sèl. Paske labib di gen yon sèl batèm, yon sèl Bondye e yon sèl Sentespri. Rezon ki fè nou di twa tip de batèm nan, ou kapab plonje nan dlo a men ou jis plonje tankou ou benyen. Men ou pa resevwa le Sentespri. An nou wè ansanm. Batèm nan dlo an, se te batèm de Jean Baptiste. Lorske Jean Baptiste te nan Jourdain, li ta pale pou li te di, Repenti, paske wayom syel lan li pwoch. Ebyen, yo te konsidere batèm sa a kòm yon batèm de repantans oubyen yon batèm de konvèsyon. Dezyèm kategori an nou wè se batèm pa Sentespri a, ki se batèm ke Jezikri li menm li inisye an, sa ke nou jwenn nan Akte oubyen Travay premye vèsè 5. E anfen, twazyèm kategori de batèm nan, se batèm pa le fe. Nou jwenn dènye ekspresyon sa, nou kapab di dènye tip batèm sa, li atache li avèk tradisyon jideo kretyèn nan, ke yo te kapab nan moman sa menm, batèm pa le fe an, Ebyen, ou lefizyon, lòske nou di efizyon, se ta di, se yon pakèt ti zèl dife efizyon, di yon limyè. Se yon pakèt ti zèl dife, nou wè sa nan ak 2 vèsè 3, lòske kretyen yo te reyini nan chanm wot, ebyen, pandan ke yo te reyini epi yo ta pale, ebyen, te gen kout tonè kòmanse ap gwonde, Eklè kòmanse ap fèt, epi yon seri de ti etensèl dife soti nan syèl la, desann sou mesye yo anndan an, e mesye yo tonbe pale an lang. Nou di, efektivman, se pa twa tip de batèm. Sa k fè nou di twa tip de batèm? Yon moun ka chwazi plonje nan dlo, men li pa resevwa Sentespri an. Li pa re, paske. Jezi pale ansanm avèk Nikodèm nan Jan 3. Ok, nan Jan 3, lòske Nikodèm, ki se te yon, nou te kapab di, yon doktè de la lwa, Men Nikodèm pa t konnen ki lè pou yon moun li eritye wayòm syèl lan. E, lòske Nikodèm vini bò kote Jezi, l di Jezi, M estime ke ou se yon moun ki pa nenpòt menm jan ansanm avèk lòt moun. Ki sa pou m fè pou m kapab eritye wayòm syèl la? Jezi di Nikodèm. Pou eritye wayòm syèl lan, gen yon grenn bagay pou w fè, ou dwe fèt de nouvo. Nikodèm di, Men, fèt de nouvo, èske m ka retounen nan vant manman m ankò, granmoun ke m ye, epi pou m te ka refèt ankò? Jezi di, Men non, yon doktè de lalwa, kot sa w pa konprann nan? Pou ke ou eritye wayòm syèl lan, ou dwe ne de nouvo. Ou dwe non sèlman plonje dan lèzo di batèm, e resevwa le Sentespri. Sètadi, plonje nan dlo an, se li senbolize yon ak de kwayans an Jezikri. Si n kapab pran ilistrasyon Filip ansanm avèk chèf etyopyen an, ebyen, nan moman Filip sou wout lan, ebyen chèf etyopyen an t ap li. Nan Ezayi, epi, le Sentespri pouse Filip pou l di Filip, Pale ansanm avèk Etyopyen an, mande l sa l ap li a, èske l konprann? Etyopyen an di, M bon, kòman m pral fè konprann si m pa jwenn yon moun ki pou eksplike m? Filip di, Vwala. Epi, Filip t ap eksplike l. Nan eksplikasyon Filip te ba li yo, epi, yo rive yon kote, Filip di l, Èske ou kwè? De ki moun ke yap pale la a kounye a? Li di, Wi, se de Jezikri. Filip di, Èske ou kwè? Li di, Wi, m kwè. Filip di, Enben, si ou kwè, men dlo, men mwen, men ou, ki sa k rete? Ebyen, Filip te plonje Etyopyen an dan lèzo di batèm. Se yon kwayans Mentnan, apre ke ou fin batize, li mande yon sòt de pèseverans. Menm jan Jezi te di l, avèk disip yo nan Matye 28 vèsè 19 a 20, li di, Ale patou lemond, preche la bòn nouvèl, se ki kwa seron batize o non di Pè, di Fis e di Sentespri, apre. Ansenyelè tou se ke don je vou ze preskri. Sa ve di se pa annik fin plonje nan dlo an e pou di a m tou sove. Non. Mètnen, nou jwenn nan tip de batèm yo, batèm pa imèsyon, se batèm ke w plonje nan dlo an. Batèm ke kretyen yo, yo itilize souvan, legliz potestan yo. Batèm pa aspèsyon se pran ti dlo a voye sou ou. Nou te kapab fè referans avèk legliz katolik. E batèm pa efizyon tou, kote yo mete dlo a nan fwon ou. Men, batèm pa imèsyon, nou wè imèsyonis yo, yo di, Batèm pa imèsyon an lan, se li menm ki meyè tip de batèm nan. Men lèzaspèsyonis yo di ke batèm pa imèsyon an li dyabolik. Kòm labib di l, lòske ou plonje nan dlo a, ebyen ou mouri ansanm avèk tout peche ou yo. Ou anseveli ansanm avèk tout peche ou yo. E lòske ou leve mentnan, ou vin gen yon vi de nou, de nouvo. Ou vin gen yon nouvèl vi. Pou moun ki konprann ke batèm sove moun, batèm pa sove moun. Batèm se yon mach a swiv ki mennen ou a ganye yon vi etènèl. Paske yon moun gen dwa batize, men l pa gen yon vi de nouvo. De Koretyen 5, 17 li di l, si kèlken et an Kris,

pou mwen rete nan lansèyman. Mentnan, jounen jodi an, nou jwenn batèm sou diferant fòm. Paske gen legliz, se an bon drapo yo jis fè w pase. Yo fè w asèmante, ke yo di w se sa ki batèm nan. Men, eske se sa vreman ki batèm de Jezikri? Kesyon sa a m panse ou ka reponn li atravè de tout sa ke n sot fè la yo. Lòske Jan Batis te nan Jouden an, Jezi vini pou l batize l, misye di non, m pa menm dign pou m te kapab ap delase soulye k nan pye w. Mentnan se ou ta dwe batize m, se pa mwen menm. Jezi di men non, kite m fè l pou lòt k ap vini yo. pou yo ka fèl menm jan ansanm avèk mwen. Sa se yon mach aswiv. Men jounen jodi an, nou jwenn anpil tradisyon fè pa yo, menm jan yo retire lavman de pye anndan legliz, anpil legliz. Jisteman, se pa sa ke nou vin pale. Sa li menm pou pou pwòp tèt pa l. Se yon sijè a debat lavman de pye. Men. Nou te jis vle pale w de batèm an swa, kisa batèm nan li menm li ye. Eske batèm ou menm ki kretyen kap gade video sa, eske batèm ke w te resevwa se te batèm pa imèsyon, ou di mwens pa aspèsyon, ou di mwens batèm pa efizyon. Ou kapab batize. Ou pa resevwa Sentespri an. Pa rapò de kondwit ou. Pa rapò de konpòteman ou. Paske pou ke ou resevwa Sentespri an, fòk Sentespri an li menm li jwenn espas pou l travay nan ou. Paske nan Galak chapitre 5, vèsè 16 a 17, li di, Kò a gen de espri ki ladan li, men se de espri ki kontrè. Lachè, sètadi kò an, e Sentespri. Si w pa bay Sentespri an opòtinite kote pou l fè travay pa l lan, ebyen, li p ap rete. Si se lachè ke ou bay plis enpòtans, ebyen se lachè kap domine. Si se Sentespri an tou ou bay plis enpòtans, se Sentespri an kap domine. Nou te vle jis fè ti eklèsisman sa pou ou, e pa bliye, nou renmen ou anpil. Nou nan yon dènye tan. Kote ke mond lan li menm, nou kapab di, la pwoche vè la fen. Men pandan ke mond lan li menm la pwoche vè la fen, ou menm ki kretyen tou, an kenbe pye Kris la pi fò. E ou menm tou, ki pa kretyen, kap gade video sa, nou swete ke ou konprann. Mwen menm frè Chenel. Pòt mwen ouvri byen grand pou m ede kèlkeswa moun ki vle avanse nan domèn Kris la. Nou kapab poze kesyon nan kòmantè a, kèlkeswa kesyon ke n vle poze an konsènan Labib. Si n vle menm, mwen disponib pou m kapab ede nou avanse, fè dèzetid biblik sou dè tèm ki anndan Labib ke n pa. konprann oubyen nou gen dout de yo. N a kite nan yon kòmantè pou n di m èske n te renmen videyo an, ki sa k te fè nou plezi anndan videyo a e ki sa k pa t fè nou plezi. E tou pwofite di m tou nan pwochen videyo. ke ki gen pou sòti an. M swete se nou menm ki pou bon mwen yon sijè a debat anndan labib pou n di m, Frè Chenel, m ta renmen w vini n fin pale de tèl bagay. Paske sa a, m santi l yon ti jan e m fin pa konprann ni paske gen twòp bagay ladan l. Alò swete ke Bondye kapab beni ou menm ki gade videyo sa a, beni fanmi w, beni zanmi w, beni tout moun. ki nan antouraj ou. Pa bliye ke Bondye renmen ou anpil. Si ou fè chwa de li, ebyen se meyè chwa. Si ou te gen tan fè l.